Medam e mesye la sosyete men koman drone kamikaz kraze dechifre kay yo nan bèlè. Pèp ayisyen se jan wap gade la lèw tande yo diw gang yo nan pwoblèm lon drone tonbe sou tèt gang yo li fè anpil dega divès ladan yo mouri men prèv la sa se yon kay E gade kòman yon grenn dwon kamikaz kraze l an miyèt moso. Pèp ayisyen, operasyon sa ki deklannche la bay bandi yo anpil pwoblèm. E genyen menm manb nan popilasyon an ki pa t pare pou operasyon sa, genyen manb nan popilasyon an ki yo menm rete a pwoksimite de gang yo ki yo menm tou anba pwoblèm. Se sa k fè yo mande pou tout moun deplase, moun Bèlè, moun ki yo menm gen kay yo anba lavil, deplase, moun ki rete tou pre izo nan vilaj, deplase. Se sa ke lapolis la mande E rezon sa ki fè anpil moun nan plenyen se paske yo pat deplase. Pèp ayisyen ou pral tande detay nou chaje koule kba puiske operasyon yo pa sispann sou peyi a la. Chèf gang krisla prèske pete kriye, pete rèl Akoz nouvo dwòn ke lapolis genyen nan men l pou moman sa, akoz nouvo dwòn k ap lanse nan moman sa sou gang yo, ebyen dwòn sa yo fè twòp dega, krisla pèp ayisyen soti yon videyo pou mande kanpe dosye dwòn nan. Ebyen anpil moun di krisla pa bezwen ap mande kanpe dwòn Kris la oblije kanpe goumen. Kom kris la son chef de gang ke kris la kanpe poul goumen kont dosye dwon nan. Pèp ayisyen dwon yo ap bay pwoblèm. Ou pral tande detay. Lapolis kenbe yon ti bis ak plizyè jenn gason. Ti bis chaje sak bal andanl. Anndan machin nan chaje sak ki plen rapyetè avèk katouch, avèk bal. Ebyen lapolis mete lapat sou ti bis sa, ou pral tande kisa ki pase e ou pral tande konbyen nèg yo pran nan transpò sa. Pèp ayisyen, gen Ti John ki deja branche ansanm avèk nou, rapidman n ap balanse nan enfòmasyon yo Ti John, N ap balanse pou entènot yo e tousuit aprè genyen dosye Krisla a ki ekstrèmeman enpòtan pou moun yo tande paske chèf gang Krisla mande kanpe dosye dwòn nan e misye vrèman estomake. Rapidman Ti John, an nou balanse pou entènot yo ki deja branche. Anpil kouri nan mitan gang yo nan kapital peyi a Pòtoprens. Depi nan kòmansman semèn sa k ap fini la, anpil ògàn ki trè popilè nan kapital peyi a Pòtoprens onivo laprès te gentan ap mande moun Bèlè, moun Kafou ak tout lòt zòn ki anviwonnen kapital peyi a Pòtoprens pou yo degaje yo kouwè Mèt Janjak pou kite. periferi Pòtoprens lan, puiske mèsenè ki jwenn benediksyon gouvènman an, avèk gwo lajan e anpil materyèl, anpil mwayen nan men yo, yo anonse, avan 7 fevriye, Pòtoprens lan sipoze klin, Pòtoprens lan sipoze netwaye de gang yo. Se pa yon sekrè pou pèsòn jodi a, nan kapital peyi a Pòtoprens, anpil zòn kòmanse vid. Gang yo, yo gen gwo lakrent pou yo pa al fè fas a fas ak lapolis, avèk otorite de sekirite yo, otorite ame anndan peyi a, san prezans popilasyon an ki ta va sèvi yo kòm bouk emisè, ki ta va sèvi yo kòm kouvèti, jan sa te toujou konn fèt pandan tan pase yo. Mesye dam, ou menm k ap suiv prensipal emisyon sa jodi a sou Djakout Nouvèl, kite m anonse w pawòl la, chèf gang Krisla voye pye, Krisla fache li estomake e li menm menase lavi tout moun li konnen ki ap ankouraje popilasyon an pou kite Kafou. Se pa semèn sa sèlman, Leta a sanble detèmine pli ke jamè e gen 2 deklarasyon ofisyèl ki fèt pandan semèn sa nou dwe pote atansyon sou yo. Premyè deklarasyon an, li soti lakay. Konseye prezidan, yonn pami brakè bnc yo Smith Augustin. Smith Augustin di, pandan 20 mwa, cpt a te kite peyi a bay gang yo, e misye pa tranble non pou l di sa. Cpt a te bay gang yo le champ libre. Se. Se kounya pou cpt a bay tèt li mwayen pou kontrekare gang yo e pran kontwòl teritwa Pòtoprens lan ak anpil lòt zòn kote bandi yo ap feraye. Premyè deklarasyon. Dezyèm deklarasyon se deklarasyon Mario Andresol. Mario Andresol bay garanti, li di avan le 7 fevriye, moun nan gran nò ap kapab travèse Mirbalè, yo ap kapab travèse mòn kabrit, travèse wout kanaran rantre nan kè kapital peyi a Pòtoprens pou al regle zafè yo. Se Mario Andresol ki pale. Yon lòt bò Mario Andresol anonse wout Matisan li menm tou li pral debleye. Matisan pral debleye an atandan yo bay aksè. An atandan moun ki genyen zafè pou vin regle nan Pòtoprens Mario Andresol mande mwa janvye a. Mario Andresol di ban mwen mwa janvye a. Ban mwen mwa janvye sa ki rès jou ki rete nan mwa janvye sa sèlman. Pou nou kapab clean pou n netwaye pòtoprens pou n netwaye martisan padon pou nou kapab libere plizyè santèn milye moun ki twouve yo bloke nan gran sid peyi a kote bandi achte pòtoprens ni dan le nò ni dan le sid lajan kontan. Men jiska prezan pèsòn pa konnen kisa demen pral pote nan sa ki gen rapò avèk gouvènman an manda l ap fini 7 fevriye k ap vini. Eske se pete ap rete pou rekondwi tèt li men si nou vle kwè pawòl yon nèg tankou Smith Augustin, Un parmi les trois braqueurs de la bnc, Smith Auguste, li montre klèman ke cpt ap travay, cpt ap montre ke l travay pou popilasyon nan opinyon piblik la, pou popilasyon an ka dakò pou cpt arete. Il est trop tard. E tankou n ta ka repete pawòl sa, Noye noye, lach la fèmen. Luxmith Augustin, li di cpt ap travay e qu'ils ont besoin du temps. Tande byen wi mesye dam. Pa bliye m te di n se 2 nèg ki pa gen ankenn respè pou peyi a. Pa bliye m te di n ke cpt a pa absoliman gen ankenn respè pou peyi a. Nèg yo pa respekte Ayisyen. Donk si Sitmo Augustin mande mwayen jodi a, li mande tan pou cpt a travay pou kontrekare gang yo, nou wè nèg yo pa gen ankenn respè pou peyi a. Ebyen Smith Augustin ak tout CPT a noye noye, lach la fèmen. Moïse Jean Charles ki vle jete fize men daprè sa l di pou kontinye avèk CPT a, noye noye, lach la fèmen. Malerezman nan tout noye noye noye, lach la fèmen an, pa gen anyen ki pral fèt pou peyi sa. Pa gen anyen ki pral chanje pou popilasyon ayisyèn nan. Se yon ansanm de moun, pli ke jamè, ki pral kontinye ranse, ki pral kontinye piye. Ekip 7 fevriye ki prale a, gon lòt ekip vòlè ki pral vin ranplase l, paske depi se nan klas politik sa solisyon ap soti, Ayiti ap toujou pi mal. Enben, pou kou a n ap pale la tou, genyen plis pase 890 polisye ki ap prepare pou gradye e pou ogmante les rangs de la police nationale. Polis nasyonal peyi Dayiti a ap prepare pou akeyi 892 nouvo polisye ki ap soti nan premyè kowòt pwogram P-4000 lan. Ekoute. Ajan sa yo, yo se polisye 35 yèm pwomosyon e yo pral pwochènman deplwaye sur le teren yon fason pou ranfòse dispozitif sekirite a travè peyi a. Anons sa te fèt pa direktè jeneral polis la li menm Vladimir Paraison ki soulinye ke ranfò imen sa li vize prensipalman pou ogmante batay kont gwoup ame yo e retabli lòd piblik. Daprè Paraison, antre an fonksyon nouvo polisye sa yo li pral pèmèt egalman yo fasilite retour moun ki deplase yo nan katye dorijin, nan katye popilè yo, nan yon kontèks ki make pa yon sekirite grandisant e yon miltiplikasyon zak vyolans yo nan peyi a, nouvo kontenjan polisye 35 èm pwomosyon P 4000 sa. Yo pral gen pou konfwonte a de serye defi operasyonèl, otorite ki nan pi wo nivo lapolis la yo espere ke deplwaman de se 892 ajan sa li pral kontribye nan amelyore prezans polisyè sou teren an e ranfòse konfyans popilasyon an anvè pnh la. Ebyen Andre Jonas Vladimir Paraison, misye li menm li kwè. ke nan sa ki genyen la a, 892 nouvo ajan sa yo pral kapab yo ogmante efektif la sur le teren e monte volim operasyon yo tou, n ap fè sonje ki kòmanse e sa fè kèk tan. Yon vast operasyon istorik nan kapital peyi a, Pòtoprens. Se o nivo de Bèlè e anba lavil ak sant vil Pòtoprens. Lapolis la di l pap kanpe. Lapolis la di se devan devan. E mesye dam itilizasyon dron yo fè anpil pale wi nan Pòtoprens lan. M ap gad yon sitwayen nan Bèlè. Misye di l li se pwopriyetè plis ke 4. mezon, aparteman ke l te mete pou afème nan Bèlè, enben misye di, huh, nou menm ki de lwen Pòtoprens lan ki pa rete Bèlè, nou sèlman tande pale de dwonn k ap tonbe, men misye dekri yon sitiyasyon, misye dekri, misye dekri yon sitiyasyon, misye dekri yon sitiyasyon kote e li prezante yon masak k ap fèt pa de nèg ki te gen abitid al touye moun an Irak, e mèsenè sa yo vrèman nou pa konn orijin yo. Men mesye dam nan sitiyasyon nou ye la se yon veritab legim li ye men map toujou onèt a yon moun siw rete nan katye popilè tankou bèlè nan blòk kafou lakay kris la siw ka chape poul ou chape poul ou wi kounye a fèk ou ta mande eske se renmen gang yo renmen nou konsa ki fè nou ki fè nou remake ke menm gang sa yo yo ap e e e e e fè jwèt lanmou avèk nou. Pou nou di menm gang sa yo, yo a mande nou rete. Ebyen gang lan ki pwoblèm gang lan genyen? Pwoblèm gang lan se ke li pa vle rete nan zòn nan pou kò l, pou fè pye sòl avèk lapolis, avèk fòs de lòd yo. Ò nou sonje sa pa gen lontan Babekyou te mande yon fas kare. Poukisa Babekyou pa vle popilasyon e e e e ba Dèlma a kite ba Dèlma? Bon mesye nou kraze kay moun yo. Moun yo an viv nan laperèz maten, midi kouwè lannwit. Epi jodi a, nou pa vle kite menm moun sa yo kite espas kote alò pou lapolis jwenn e jwenn kote e vin mennen bon jan operasyon ansanm avèk nou. Donk dwòn yo fè gwo gwo dega mesye dam kote yo tonbe men se pou nou onèt ansanm a tèt nou tou. Nou pa ka e omwen. e mande pou operasyon a kou de doun yo kanpe paske banm di nou yon bagay lapolis la fè yon kalkil lèm di lapolis la se o eta majò la gouvènman fè yon kalkil yo di si yo dwe kontinye konte sou operasyon polisyè yo pou yo demantle gang yo ebyen peyi ap pran 25 an ankò nan tenten gang nou gen la paske lapolis la gangle. Majorite operasyon nou wè ki echwe, polisye ki tonbe, se pwòp polisye parèy yo pafwa ki livre yo. Sa se yon refleksyon ki soti o nivo de o eta majò lapolis la. E ban m di n yon bagay, fiz e e pa fizeme non, e ke jalè dir. Parezon vini avèk yon lòt team, team reyaksyon 4, anndan lapolis la, pou kapab mennen lèzoperasyon lèpli difisil, Ou an kòlè zoperasyon sekrèt? Ou konnen poukisa? Paske parezon di li prèske pa konn kiyès pou l fè konfyans ankò. E se menm pawòl la tou ki pale o nivo di CSPN, pa bliye CSPN nan gen plizyè antite anndan l tankou Primati ki reprezante pa e Premye Minis lan, Minis Jistis la tou li se manb CSPN. Ebyen, dwòn yo jodi a, gouvènman an rekonèt ke dwòn yo komèt e fè anpil dega nan peyi a. Dwòn yo fè anpil dega kote yo tonbe, men yo pa gen lòt sekou paske lapolis la, pa bliye mèsenè yo pa mache a polisye non. Mèsenè yo pa travay avèk polisye nou, nou konn kisa sa vle di? Menm polisye Kenyan yo, lè yo te la, byen ke gen ladan yo la toujou, yo te derefize mennen operasyon avèk lapolis wi. Paske polisye Kenyan an konnen ke polisye Ayisyen an li menm tou li kowonpi. Paske mesye dam Pòtoprens pa ta ka vann konsa a bandi pou lapolis te parèt e pwisant konsa non. Nou toujou rekonèt ki li a de trè bon polisye jiska prezan. Nou toujou rekonèt ke lapolis la toujou genyen anpil bon grenn k ap travay vrèman pou pwoteje e sèvi lapatri. Men konsa tou lapolis la gen anpil move grenn, gen anpil ti vòlè anndan lapolis. Gen anpil nèg k anndan lapolis k ap touche kòb nan men gang. E se pa men menm ki di l, Pyè Esperans pale l dènyeman. Marie Holane Gilles pale l e dènyeman Wo eta majò lapolis la di gade si se sou lapolis sa nou gen espwa pou demantle gang yo genlè se lapolis sa kap demantle lapolis ankò. Pa bliye ane 2025 lan se te ane ki te plis meurtrière an matyè de kantite polisye ki mouri se 44 polisye ki tonbe anba kout bal bandi wi. Alò, padon se 45 polisye ki tonbe anba bal bandi wi. Se yon rekò. Polisye pat janm konn mouri an si gran nonb konsa. Donk, jodi a, nou ka sèlman pran e sa kòm egzanp, men gen anpil lòt ka ki montre ke Leta fayi a sa misyon. Donk, itilizasyon dwòn yo mesye dam, se yon masak k ap fèt sou popilasyon an. Dayè gang yo, yo pwoteje tèt yo mye e nou poko janm tande kote yon gwo chèf gang tonbe. Donk, si Kris la pa vle moun yo kite Kafou, Sa vle di yon bagay. E pa gen e kòm nèg yo rele tèt yo tout jan ke nèg yo kanpe pou goumen kounye a. Ke nèg yo kanpe e pou e pou yo goumen kounye a. Grand operasyon nan dezyèm vil peyi a Kap-Ayisyen, otorite o nivo de delegasyon Nò, Mak Prezime, e chèf minisipalite Kap-Ayisyen an tou Andy Bell avèk Isarac Pierre Louis,

de demolisyon, de debleyaj e ki pat janm konn fèt nan vil Okap. Jan sa te anonse nan kòmansman ane a nan medya e lokal yo swit a premyè entèvansyon demolisyon e konstriksyon anachik sou boulva Kap-Ayisyen an nan mwa desanm pase a, eben konstriksyon ki. batize Darnachik, pami ladan yon bann kiosk et autres, ebyen Cap-Haïtien sou boulevard li an mòd demolisyon konstriksyon anachik depi iyè swa, otorite nan vil Okap yo lanse yon vast operasyon de demolisyon sou boulevard, an efè delege depatmantal Nò a Marc Présumé nan tèt kole ak lòt otorite yo. Yo opere y ap opere sou boulva a depi maten. Anjen lou ki ap detwi plizyè espas ki te konstwi sou twotwa boulva a. Plizyè pwopriyetè antrepriz sa yo mekontan pa rapò a zak sa yo. Pdg Plux Hotel la Eddy Salomon deja li ekri yon lèt tou louvri voye bay premye minis ayisyen a Luc Didier Fils-Aimé. Yon pwopriyetè ki te arete sou òd de komisè gouvènman Enos Zéphirin daprèzavra l t ap manke komisè a dega ebyen Genyen anpil lèzòt ensidan ki pwodui pandan operasyon de demolisyon yo. N ap presize pou n di ke Boulva Kapayisyen ki konsidere kòm yon espas de vizit, yon espas touristik, s on bèl bagay. Men mwen te gen chans pase vizite Boulva Okap la, s on bèl bagay. Boulva Okap la se ekstrèmeman on bèl espas kote mèri Okap ta ka fè anpil lajan, men lè w pase sou boulva a ou wè tankou se en, jan w wè ti boutik yo fèt nan katye popilè yo. Agoch adwat ti kay, ti kay, ti kay agòch, gade machin pakin, garaj, fatra, boulva Okap la tounen on pak kochon. Donk m ak Prezime avèk 2 manb anndan konsèy minisipalite a paske Patrick Almonor, ke yo te rekondwi nan tèt e katèl mèri a, misye pa mete pye paske se misye ki vann boulva a. Patrick Almondor se li menm ki afème moun nou wè k gen mezi se ti kiosk. Men menm yonn nan 2.